Banm non ti bagay. M trouve jo chèch anpil. Menm jan avew.
Ou gen anpil odas.
Yeah. Wap vin fè sa wap vin fè a la pou pwòp sèw. Ok talè a la ou vle sòti avèm talè a la pou ti bagay ou rele Niki a ki pa frèw ou menm e ki pa frèm mwen menm. Ou ka dim mwen avèw kès ki gen plis odas? Ou pè ou pè ou fin fè tenten w lan, ou kenbe mousouke m, epi sèlè pou yon lide san lave w? Bay vag bay vag, nou pa bezwen fè tout moun konn sa n ap regle nan lavi, ann al lakay nou. Wadline epa sa, talè w fèk vin lakay la m fèk ap esplike w m di men sa misye fè m, li kenbe m li souke m, epi sèlè nèg pran l li desann avè l, men kote m jwenn yo ap sòti. Sèlè e sò w, sa ka pou mwen se pa konsèy li t ap bay mari w pou li. Wad, ou wè sa moun lan, son moun lari, son nou t renmen. Sèn ki menmen wè n fè tout moun konn afè l son sòt ki de moun konsa ke l ye. Kòman wad la m pa konprann. Kounye a se tution non sa w ba li wad e wadline wi l rele. Koko wap pran album tou. Ex si w ap aranje kò w map pran w. Wè jèn nan la m fout tout moun la. Asa map vin pou w lakay la. Tann mwen Shirley.
Shirley tann ou kote w prale. Shirley tann ou kote w prale. Ou pa wè m kanpe la.

Dema. Pa gen fout sòs ak fèm nan la. Poko fè sa la. Telman soukem la. Aswè a gade sim mal domi se koz ou menm. Telman ou soukem fò. Pa manyen bouch mwen. Pa manyen bouch mwen e sam di wi.
Cheri, apa tout tan nou gen depi nou marye. E sa ke nou merite pou nap pwodwi yon grenn an plen ri.
Se ou menm ki koze mwen te vo vin pale nan lari a Shirley.

Depi Gele pa dwal. Sa Bertho ye moun. Li pa bò frèm li ye ou pèm ansanm avèk Bertho. Ey
ki frekans ou te fè yeswa ou ka dim. Ou jwenn mwen nan kont avèk marim ou pran marim ou sòti avèl epi m bare ou menm kap sòti avèl kote ou te ou ka dim kote ou te ale ansanm avèl. Kòman kote m te ale ansanm avèl la ou pat wè kote nou te ye Juste pale m tap pale ansanm avèl pou ou m pa tap dil anyen ki mal. Gade figi rizèz la. Ou fè kòmsi ou pat konn sa kote w t ale a? Chèlbè, ou konn sa ou konn sa map di w? Ou panse ou pral pran byen avèk Bertho isi an? E sèl mwen ki konn sa map fè w avèk Bertho. Paske m paka konprann ou menm pi mal al rizèz gade zo figi fi an.

Fè gran kòm yo. Hum. An palan de bagay ki te pase yè an non. Se sou li madanm ou tounen la ankò wi. Oh kotem ta al avan sam tap di avèw. Eseye kalme madanm ou tande paske m kòmanse paka sipote sipòte manzè devanm nan la.
Sendy. M toujou tande yo di lavi la bann konsèy. Men pou ou m wè ke nan kaporal li diferan. Sa vle di ou dòmi a 11 en, ou leve a 1 en, maten menm manje maten pa bon men se nan lestomak ou mal manje maten an. M anlè a, m ap reflechi avèk kay la ou di ou pa menm bò isit menm. M ap pale ak Fritz nan telefòn ni pou lòt kay ke li di m li jwenn Bruno. Nou rele m voye l al ale pou menm bagay zen depi yè sa.

Shirley menm pran nou se telman frekan li kipe mi vire boudal la ale epi ou menm wap vin pou pòz ou ou panse ou ka vin fèm dous ak sa wap dim yo la map pranl nan menw cheri bay bay Shirley ma cheri konbyen nan konbyen nan dwèt Shirley ou te met bag sa map retirel pou bay Shirley.
Tanpri mwen wi limena nan ki sòs wap vin metem la. Nan sòs ou foure kò w lan. Mon cheri, kòman w ap bò kò w lè m fò dous la menm? E se tout dwa m fout nan bò kò w lè m fò dous wi, konn sa? Paske w an kolè cheri. M bon byen an kolè tou. Epi cheri, sa w ale sòti? Labòterie w pase avèk Shirley, sa Shirley ye pou ou? Patisè w li ye? Matlòt mwen.
Matlòt ou. Gade kòman manzè soumoun. Ou kenbe Bertho sou vant mwen deja? Chèle,
m kwè sa fè dezyèm fwa m ap di w ke madanm mwen pa trete l ensi. Afè ti mo manzè a, sere l la w avèk zanmi w yo konn vin la a, tranp gwo mounda m konn wè avè w la a, sere m oswa w pran play pou li. Lè se madanm mwen, se madan Bertho.

Oh! Clowny, kòman w ye? Byen. Papi, m pa toprens ou pa di m, ou granmoun kounya? M konnen w t ap fache wi sista, men se yon bagay mwen vin regle, mwen te oblije vini e ke m pa t gen tan di w sa, men m te, m ta pral lakay ou pou m te di w ke m te vini. E sa m konnen? M konnen w t ap toujou di m sa.

Nap toujou byen. Wap wè map wè w.
Ebyen mèsi wi kòm ou toujou gen nimewo mwa rele m menm lè m pa satisfè yon ti kraze moun ou ban mwen.
Yo wak pase. Kote ou ye la? Ya li pral pase nan obri an. Bout pantalon nwa, mayo wouj, kepi nwa. Tenis nwa e wouj ki nan pye.

Sa ki la? M pa konprann. Ou wè l menm? Epi w t ap pase sou mwen menm lè ou pa t ap rele m? M pa konnen non. M pa wè poukisa tout literati sa yo non mwen menm. Hum! E bonm mwen?
Gad on bon bòs papa! Bòs la mete nou nan divizyon kounye a. M espere w toujou a bòs ou a tande. Antouka, kote w pral la? Kot se m di w m prale? Poukisa tout kesyon sa yo? Ou pral ansanm avè w byen ke w te fache pou bòs ou a? Bagay sa m toujou rayi lè w ap di m nan. Ou wè depi w ap pale avè m evite pale de gros sa. Epi koulye m pran nan sima avè w vre. M pa konprann, se ou ki gen pi gwo san pase tout moun? Kot sa m di w la ou kite fache la? Clari!
Bòs mwen! Li menace w ti pou bat ou la tou?
Ki rayi sen sa nan menm?

Ta tape manzè a men. Ale ale ale. Lage piyol. Tete yo se yon ti manzè lage piyol lap fe kaka. Shit man vye bon manzè a gen lajan epi pafwa vye se pou ti kont. Lage jan e pye pam nan depi yon lè.

Old Park ou rale madanm ou fok moun ba ap di ou pa pran moun pou ema sa sa te vle fè la pou ou menm ba kaka yo ba kaka pa pale kaka mesye. Luca ok ekri sa w fè a yeah ekri sa w fè a. Sa gen menn poz ou an non menn ak misye se pa blag tande menn. Ok menn pa yon nèg gong pou mwen non papa m pa lè w menn.